Nou salye laprès pale, ekri, televize e medya an liy yo ki reponn prezan nan konferans pou laprès sa. Pati sosyo politik Viv Ayiti ap bay konferans de près sa maten an pou n raple ak pèp ayisyen demen se 29 mas se pral anivèsè konstitisyon nou. Yon konstitisyon ki ban n dwa pou n manje, dwa pou n travay, dwa pou n posede kay, dwa pou n viv alèz e dwa pou n gen sekirite, men malerezman gon dal zèfèyis ki fè bout tè sa a tounen anbasad satan. E konferans de près sa a nou di yo, demen se pral pi gwo okazyon pèp la ap genyen pou l sòti, pou l eksprime fristrasyon l, pa rapò avèk fenomèn kidnaping, pa rapò avèk fenomèn ensekirite sa k gen la a. Men nou vin raple pèp ayisyen an tou, fenomèn ensekirite sa a li kòmanse pi presizeman apati de 2011 lè Michel Malfini te rive nan tèt peyi a kòm prezidan. E lè sa a, te gen yon barikad ki te rele Fo Pak ki te konn ap krache dife nan lari an pou mande l demisyone. E li menm, ki sa l te fè? Se fè kòmann zam, katouch, elatriye bay bandi inikman pou kraze tout manifestasyon k ap fèt. E nou sonje peryòd sa a tout sa k te konn rive nan nivo Dèlma 95. E jodi an, bandi sa yo vin pa genyen aksè a pouvwa, yo vin pa genyen aksè a gwo lajan ankò, yo vin tonbe nan fè kidnapin. Men dezyèm faz ensekirite a, se atravè monte Jovenel o pouvwa a. La a misye dejenere nèt li menm, se bay zam, bay katouch, bay kòb a yon seri de bandi ki anndan katye popilè yo menm pou anpeche pèp la sòti pou manifeste e jounen jodi an malerezman misye pa la, enben ekip ki te konn ap sipòte l yo, yo deyò, yo prèske deyò nan pouvwa sa a. sèl bagay pou yo fè la pou yo gen bagay nan men yo se teworize popilasyon an sa vle di kidnape yo touye yo e depi lè sa ayiti konnen yon lanfè moun pa ka mache nan lari e son bagay ki ekstrèmman grav lè paran ap mennen pitit li lekòl yon sachè dlo pete dèyè pye timoun nan li prèske pete kouri lè tou enben machin yon paking bò kote moun pral pake bò kote moun ki kanpe kap pale. Tout moun pete kouri. Jodi an, nou tèlman kidnape moun pa jou, nou kidnape pi plis moun ke Siri, ke Libi, ke Iran, ke Irak, ke menm Afganistan. Alòske dan letan yo te rele Ayiti tè ospitalye. Jodi a kote n tonbe la a? Kote n tonbe la a? Viv Ayiti salye gwo jefò lapolis fè nan Kwadèboukè pou pèmèt lòd retabli nan zòn sa a. Men pandan lapolis fè gwo jefò sa a, Jodi a 28 nou pa wè minis finans lan gentan di chèk polisye yo pare. Nou pa wè minis finans lan di ti kat polisye yo gentan prè. Sa vle di si moral polisye yo te solid an tèm de touche a lè, ti kat yo a lè e yo te gen bon materyèl, jodi a nou te ka atann moral polisye yo t ap solid pou atake twazyèm sikonskripsyon. Men lè lapolis fè tout jefò sa yo epoutan gen moun ki anndan pouvwa a kap sipòte bandi e jiska prezan Ariel tolere yo. Pawòl la di sa w frekante se li w ye. Kòman se fè til pou yon nèg tankou Lintz Quitel non l site plizyè fwa nan ka de kidnaping e fanmi moun yo kidnape yo denonse misye kòm si misye tou nan CSPN ap deside sou kesyon sekirite peyi a sa vle di bandi konn tout kote lapolis pral fè ebyen filati dezyèmman lapolis arete yon bann nèg avèk 4 ministè de l'interieur nan men yo sèvis dentèlijans e nou a ki tit yo arete yo a tit bandi a tit kidnapè ministè de l'interieur pa janm ni enfime ni konfime Twazyèm bagay, èske nou konnen majorite kidnaping ki fèt nan Aire Métropolitaine nan, pi fò ladan yo fèt a kèlke mèt de Ministè de L'Intérieur? E jodi a nou vin mande Minis Enteryè sa ki se Litz Quitel, lajan entèlijans w ap touche chak mwa a, kote li? Fon nwa ak nan mòn an, sa w fè avè l? Dayè tout enfòmasyon k ap sikile yo fè kwè ke misye pran 5 milyon de goud nan lajan entèlijans peyi a. li voye bay lidè Pitit Desalin ki se Moyiz Janchal chak mwa. Sa vle di bay Moyiz kòb pou l prepare eleksyon l pi enpòtan ke sekirite peyi a? Pi enpòtan ke sekirite pèp la? M di, m pèdi, m pèdi. An Moyiz pi enpòtan ke pèp la? Lajan pou Moyiz fè eleksyon pi enpòtan ke pèp la? Pi enpòtan ke sekirite pèp la? Donk jodi a nou vin konprann nou pran nan yon konplo. E se pa nenpòt ki konplo. Men tou si n pale de sa fò n mande CNDDR. Ou te pale de 11 fanmi kap enpòte bal, zam, katouch elatriye. Donk jodi a kote non 11 fanmi sa yo? Pèsonn moun pa konn kiyès yo ye alòske yap kidnape moun chak jou, yap teworize moun chak jou, yap tiye moun chak jou, yap boule moun chak jou. Epi kòmsi nou kenbe sekrè pou vakabon. Nou pèdi. E jodi an la, gon bann jij tou ki konplis de sa nap pase, sa kap pase la a. Pase nou te konnen deja gen jij ki blanchi bandi. Nou te konnen deja gon seri de gwo bandi lapolis arete yo ebyen jij jwenn kòb nan men fanmi yo e sesi yon ti tan aprè yo libere yo jodi a kòm si nou pè pèp la pran nan yon konplo bon kounye a la nan leta a menm kòm si se nou k pral enfòme Ariel li plen bandi bò kote l depi w ap sipòte bandi bandi w ye men fò n konnen tou dèyè tout istwa sa yo gon bann nèg. ki nan leta a ou byen yon selman revoke yo epi flo kidnaping nan li ogmante fenomèn ensekirite a li ogmante apati de revokasyon yo kòm si la si la jistis te vle stope sa la polis te vle stope sa nou gen de bagay pou n fè arete kèk nèg phtk rapid pami yo michèl mateli mwen garanti fenomèn ensekirite a l tap kanpe m pa renmen repete non bandi non men m ap raple nou gon bandi byen koni ki rele ti lapli li te di galil ki nan men l nan e michèl mateli ki te ba li l. Apre sa, pa gen anyen k fèt. Men se te Timote, li t ap plen manda. Se te biwo oubyen fawo nou te penitansye. Apre deklarasyon sa a. Men tou gen yon bann revokasyon ki sot fèt la a, nèg phtk, nèg jovenelis yo revoke yo la a. E gade n gade n wè fenomèn ensekirite a li, li pete plafon. Donk kòmsi de twa nèg phtk nou arete yo la a, bagay la p ap kanpe? An bagay la p ap kanpe? Kòmsi gen yon seri de nèg la a. Ki anndan leta a, kap bay bandi kòb, kap bay bandi bagay pou kraze tout lòbèy kap fèt la a, pou kraze tout fo mobilizasyon kap fèt la a. Kòm si la a nou pa konnen si Ariel te gen volonte li te revoke nèg sa yo, bagay la rezoud. Jodi a tout gwo efò lapolis ap fè yo, se prèske an ven, paske pa gen anyen kap fèt o nivo de leta a pou stope bagay la. Kòm si ou gen yon minis finans la a, gwo jovnelis devan pè letènèl. Si l te vle fenomen ensekirite a, li te bese. Yo pa t ap chita ansanm avèk DG lapolis oubyen tout eta majò lapolis lan pou yo di sa k ap fèt men ba yo fè kòmand materyèl pou yo bese bagay sa a. Men, pawòl la di, tou wayòm divize è sijè a lechèk. Men andeyò eta majò lapolis lan, gon batay pou nèg vin direktè jeneral wi. Pase son direktè jeneral ai tout nèg bezwen plas la. Donk jodi an, lè w rive nan yon faz konsa, kòman pèp la pral fè pou l jwenn sekirite? E sa fè demen k ap 29 mas la, nou mande pèp ayisyen an soti an mas pou al nan manifestasyon sa a. Soti an foul pou al nan manifestasyon sa a. E se gwo bagay wi. Pa rapò a volim grangou, mizè ki gen la a. Pou pèp la bliye mizè l, bliye grangou, demen l ap soti l di w sekirite. Gwo bagay! Sa vle di pèp la rekonèt sekirite l pi enpòtan ke tout bagay sa yo. Depil gen sekirite anpil bagay ap fèt. Ala bèl sa ta bèl poun ta wè machin ka travèse ale matisan. Ala bèl sa ta bèl pou tout moun ki kite kay yo matisan retounen lakay yo. Ala bèl sa ta bèl poun ta wè plaj ap re tounen fonksyone ankò lè wikenn. Ala bèl sa ta bèl pou tout moun kapab mache alèz jan sa teye oparavan. Jodi an, menm anba zèl Bondye, anndan legliz ou pa epanye. Anndan lakay ou ou pa epanye. Anndan lekòl, nèg ap antre al pran direktè lekòl, al pran sansè lekòl. Jodi a kote n twouve n la a? Kote n twouve n la a? Anndan klinik y ap antre al pran medsen e sesi avèk inifòm lapolis, nèg mete kostim kòmkwa ke yo se jij de pè elatriye. Donk jodi a, nou desann nan nivo ki ba! Trè ba! E bach demen an? Premye bagay nap di lapolis, ou gen gwo responsablite demen pou bay sekirite nan manifestasyon sa a kòm sa dwa. E sesi, pa pran nan entimidasyon, pa pran nan pwovokasyon. Paske mach demen an, nou tout bezwen lemond antye wè volim moun ki pa dakò avèk jan peyi a ap dirije a. Volim moun ki pa dakò avèk jan fenomèn ensekirite a ap ravaje peyi a. Volim moun ki pa dakò avèk fenomèn kidnapin. Men tou moun k ap vin nan manifestasyon an demen. Nou gen pou devwa rete pasifik. Paske Viv Ayiti pa ta renmen okenn wòch voye, okenn boutèy tire, okenn vit machin kraze. Pou moun pa pran pretèks kraze manifestasyon an. pou montre pou moun pa wè kantite moun kap sòti demen. Demen se peyi a kap sòti pou di non a sa kap pase la. E m pral fini avèk dosye senatè Youri Latortue ki prezante yon plan de sekirite bay nasyon an, bay peyi a e menm bay leta. Menm lè senatè Youri Latortue di l nan opozisyon kòmsi yon nèg prezante yon plan de sekirite pou retire peyi a nan sa li la, pa gen pèsonn moun nan pouvwa a ki rele l. Pa gen pèsonn moun nan pouvwa a ki di men plan de sekirite sa w gen an la, an nou gade l ansanm pou n wè kòman nou te kapab retire pèp la nan sa l ye la a. Kòmsi, pa gen pèsonn nan CSPN nan, ke l te direktè jeneral lapolis, ke l te sekretè deta sekirite piblik, ke l te minis finan, minis enteryè, minis jistis, premye minis elatriye, pa gen pèsonn moun ki di an n gade ansanm, sa vle di nou tout dakò pou pèp la mouri, nou tout dakò pou peyi a sonbre nan kawo. M panse nou malonèt. E sa k fè demen si Dye ve, Viv Ayiti ap reponn prezan nan mach sa a, e se si n ap a lè, e nou vin mande pèp ayisyen an reponn a lè, reponn an foul, reponn an mas, paske mach sa a s on mach de repons nou pral bay a Leta k ap sipòte bandi, a sektè prive k ap sipòte bandi, sa vle di nan ba yo zam, e a polisye tou ki pa kòrèk. ki nan gang kap bay enfòmasyon e poukwa pa avèk kidnapè yo tou ki kenbe pitit pèp la nan men yo e jounen jodi a nou dekapitalize anpil moun gen moun ki vann richès yo avè di kay yo machin yo yo menm pran pou ya pran eskont pou konplete pou bay jodi an tout moun pè ouvri biznis pi gwo mal ou moun ka fè tèt ou jodi an la. Se travay pou posede yon ti machin, travay pou posede yon kote pou dòmi oubyen travay pou mete pitit nou bò lekòl. Depi kilè n te konsa? Depi kilè pèp ayisyen te konsa? Depi kilè peyi nou te konsa? Kòmsi depi yon moun ka manje se yon mal li ye. Ayiti tounen anbasad lisifè, anbasad satan. Nou menm teni kont de sa. Demen pèp ayisyen pran responsablite w paske match demen an li dwe reyisi. A bòn antandè saj.